Jodi a nan videyo sa mwen pral pale de asirans de vwayaj kisa ki yon asirans de vwayaj lè ou gen yon asirans de vwayaj pou vwayaje nan men ou ke ou achte ki enterè li genyen poukisa ou dwe gen yon asirans de vwayaj jodi a se ne sa nou pral pale nan videyo sa. Map baw yon ti enfo tou de Copailite retounen pwolonje dat vòl li yo. Ke ou konnen Kopaelay te kòmanse fè vòl yo, enben Kopaelay li menm retounen kanpe vòl sa yo ankò pwolonje pou yon lòt dat ankò. M konnen yon pakèt moun te gentan vrèman kontan dèske Kopa te gentan fè premye vòl li e gwo seri moun ki te bloke Brezil, Chili avèk yon pakèt lòt peyi ankò ki fonksyone avèk Kopaelay, enben Kopa tounen pwolonje dat vòl sa yo ankò, moun sa yo. M konnen sa ap vrèman tris pou yon pakèt moun ki te bloke, ki pa t gen tan vwayaje, moun ki te gen tan achte biyè yo, kounye a se yon lòt dat yo pa l remake ankò. Ebyen m konnen sa ap fè yo vrèman tris pou moun yo wè yo te fin vwayaje e yo wè ba yo retounen bloke ankò. Ebyen nan videyo sa ou va jwenn tout detay de ki sa. fè sa. Pa bliye nan videyo sa nap tou pwofite baw kèk peyi ke ou dwe gen yon asirans de vwayaj nan menw si ou ta gen pou ale fè touris nan peyi sa yo e si ou ta genyen pou ale mande yon viza pou peyi sa yo tou. Deja si ou renmen ide videyo a m envite w ba videyo yon like e si ou potko abone avèk chanèl la m envite w fè sa Kounya mwen pap janm kòmanse video a san mwen pa di nou anpil mèsi pou moun ki te abòne pandan semèn sa. M envite w si w potko abòne avèk chanèl sa, m envite w fè sa paske m vrèman renmen sa m ap gen anpil kouraj pou m kapab travay plis pou m pote plis video pou nou e m ap di w mèsi anpil. Mezanmi jan m te anonse a konpa retounen pouse dat vòl li yo le 5 oktòb 2020 Pou moun Sendomeng. Si w ap sot Sendomeng pou vin Brezil oubyen Giyàn Angle, Copa ap kòmanse vòl yo le 5 oktòb. Ou konnen le 14 out la, Copa li menm te konn gentan kòmanse vòl yo ak Sendomeng, men li potko kòmanse sou Ayiti. Men, Copa retounen bloke vòl sa yo pou le 5 oktòb 2020 an pou l kòmanse pou Sendomeng. Ann Ayiti. Pou li ap rekòmanse le 2 novanm, le 2 novanm 2020, pou moun kap soti Ayiti pou vin Brezil, pou ale Chili, pou ale Giyàn Angle, la se le 2 novanm Copa mete vòl sa yo sou Ayiti, lap fè premye vòl li. Konsa Copa ka pwolonje yo tou, oubyen li. Mete yo avan dat sa yo pou n fè vòl li. Sa depan de pandemi an. Poukisa Copa oblije fèmen vòl li yo ankò pwolonje dat vòl li yo? Ebyen ko Panama li menm fèmen èpòt li. Li fèmen èpòt li pou jiskaske 22 septanm 2020 an. Li fèmen èpòt li akoz de kowonaviris la. Ou konnen nan mond lan kowonaviris la on kriz li pote pou lemond. Ebyen se akoz de sa, Copa Airlines retounen pwolonje dat vòl li yo. Li te gentan kòmanse vwayaje, fè premye vòl li. Tout premye vòl yo te pase trè byen, tout moun te kòmanse vwayaje trè byen, byen trankil. Ebyen li tounen kanpe yo ankò akoz de èpòt Panama fèmen. Yo tounen fèmen èpòt Panama. Ebyen se akoz de sa, Copa Airlines. oblije retoune prolonje dat vol li yo ou konnen kopaelay se pou panama li ye men se nan èpòt panama pou yo dekole pou yale nan lòt peyi pou yal pran lòt moun ayiti sendomeng e se sa fè sa si èpòt la fèmen kopaelay paka fòkè n pa imigrasyon fèmen èpòt la li oblije Rete sou lòd otorite Panama yo. Lis peyi si ou ta gen pwojè pou ale ladan yo, oubyen mande yon viza ou pa al fè touris, peyi sa yo li obligatwa fòk ou gen yon asirans de vwayaj, epi peyi sa yo se youn nan peyi sa yo se Lachin depi ou pa al ladan. Fòk ou gen yon asirans devayè ki pou kouvri dat nonb de jou w ap fè an Chin nan. Pa egzanp, si w ap fè 10 jou an Chin, fòk ou gen yon asirans devayaj lè w antre an Chin nan e pou lè w ap tounen, yon asirans devayaj ki pou kouvri 10 jou w ap fè an Chin nan. Dezyèm peyi a se Larisi. Fòk ou gen yon asirans devayaj pou kapab kouvri nonb de jou w ap fè Larisi a. Aljeri se yon peyi ki. obligatwa depi yon moun pa ladan fòk ou gen yon asirans de vwayaj ki pou kouvri nonb de tan wap fè nan peyi a nonb de tan sa fòk ou gen yon asirans de vwayaj. Dènye peyi a se kiba kiba depi ou pa ladan ou pa al fè touris fòk gen yon asirans de vwayaj ki pou kouvri nonb de tan wap fè kiba. Men mizanp m te pran si w ap fè 10 jou Kiba fòk ou gen yon asirans de vwayaj ki pou kouvri nonb de tan w ap fè Kiba pou pa gen okenn pwoblèm ditou. Mwen sot ban nou lis peyi ki obligatwa fòk ou gen yon asirans de vwayaj ladan lè ou pa ladan. Kisa yon asirans de vwayaj ye menm? Gen moun ki pa konn kisa yon asirans de vwayaj ye menm. Asirans de vwayaj se li gen yon pakèt kategori ladan. Sa depan de ou menm, de ki asirans ou vle pou ou vwayaje a. Sa gon pakèt kategori de asirans de vwayaj. Poukisa ou dwe achte yon asirans de vwayaj lè ou pa lon lè w ap vwayaje nan avyon? I Peyi a mèt pa mande asirans lan, ou ka achte yon asirans de vwayaj. Asirans de vwayaj la pa vann anpil kòb, se yon ti kras kòb li ye. Pa egzanp, poukisa yon moun dwe gen yon asirans de vwayaj? Pa egzanp si malèt ou pèdi ou ta gen yon kòb nan malèt la kòb la pèdi ou y ap remèt yon pati nan kòb sa a de sa w te gen nan malèt la ou pa p pèdi yo epi w ap vin jwenn yo konpayi asirans la ap peye sa yo pou ou y ap remèt ou tout pa egzanp yon asirans tou se lè Ou gen yon pwojè ou pou vwayaje, ou gen tan achte biyè ou, ou gen tan achte biyè a, men ou vin gon pwoblèm ou pa ka vwayaje ankò, swa manman ou mouri oubyen yon moun nan paran ou mouri, oubyen ou vin malad ou pa ka vwayaje ankò, ebyen asirans lan li menm lap ede ou, kèmsi ou vin anile vòl sa ou te genyen pou fè a, ebyen kòb sa wap vin pa pèdil depan de kritè. asirans ou an. Depan lè w ap achte asirans lan, de kritè, de kijan de tip de asirans ou vle. Se sa asirans lan li vwèman enpòtan pou yon moun. Depi w ap vwayaje, li pa koute anpil kòb, li enpòtan pou achte yon asirans. Si asirans la pa egzanp, ou ap vwayaje, avyon an vin tonbe, fon aksidan, ou mouri. Fanmi ou ap benefisye de kòb sa a asirans lan pral peye pou ou, dedye asirans sa a. Pa egzanp, ou achte yon asirans 20 dola, 50 dola, ou ka jwenn 10 mil, ou jwenn 30 mil dola ameriken, jiska 100 mil menm. Asirans lan, li ede w tou. Pa egzanp, ou rive nan peyi ou ta pral fè touris la, ou vin malad, ou pa peye yon goud pou lopital. Pa egzanp, ou rive Ozetazini. Ou konnen ozetazini lopital koute anpil kob ou gen yon asirans nan mwa se pou 50 dola e lap kouvri tout sa yo pou ou asirans medikal ou ou pa al lopital ou pa peye yon goud se konpayi asirans la kap peye tout pou ou se yon pakèt detay de asirans lan e li kapab fè pou ou yon pakèt avantaj li genyen ladan men ankouraje ou achte asirans ou lè wap vwayaje sa pap koute anpil. pil kòb ou omwen si w pa achte l ditou ou pa achte l pou 50 dola 20 dola e ou rive nan peyi sa ou tonbe malad ou pral depanse w plis ke sa se sa yon avantaj li ye lè ou achte yon asirans de vwayaj yon pakèt lòt e ide ankò de asirans de vwayaj yon pakèt tip de kategori de tip de asirans de vwayaj ki genyen si pa egzanp ou pral vwayaje ou bezwen yon asirans de vwayaj pou malet ou. Ou bezwen asirans de vwayaj pou biyè davyon an. Si ou ta vin pa vwayaje ankò, ou gen yon asirans pou li. Kounye ou kansèl li, ou pa pèdi biyè a. Se yon pakèt de tip de asirans de vwayaj ki genyen. Enbi nan videyo sa, se la mwen te pote ti videyo sa pou ou. Mèsi anpil paske ou te gade ti videyo sa. E mwen men sa anpil. M ankouraje w abòne, like videyo a, pataje videyo a epi pou kapab ankouraje m plis pou m kapab pote plis enfo pou ou N ap rewè nan yon lòt videyo ankò e m ap envite w abòne peze ti klòch la chak chak fwa m lage yon ti videyo epi w ap tou moute jwenn yon ti mesaj ki moute vin jwenn ou epi l ap di w Love Black lage yon videyo Tchaw tchaw Pataje videyo a.